Bonjou, bonswa e byenveni yon lòt fwa ankò sou chanèl Profesyonèl an liy nan. Pa bliye abone chanèl, abone videyo chak videyo m yo enpi tou pataje avèk lòt zanmi. Lè nou abone tou toujou aktive klòch notifikasyon an pou chak videyo m fè pou nou ka pi kapab rive jwenn nou. Paske chak semèn n ap gen yon videyo oubyen 2 videyo. Nan video sa nou pral pale avèw de plan kay. Nou tap pale avèw de plan kay deja, men nou vin retounen rekonfime plan kay la ankò. Li enpòtan pou ou menm ki nan domèn konstriksyon pou kapab konnen sak rele yon plan kay. Plan kay la li divize an li gen anpil pati ladanl. An nou fè yon ti gade. Mwen gen plan kay sa la, si n ap kontwole paj sa yo la. Repas sa yo la, an total, li gen 15 paj ladan l. 15 paj sa, m kapab di w, nan yon plan kay, plan kay la, menm lè plan kay la fèt jeneral, men anndan plan kay la, w ap jwenn anpil sou plan kay. Pa egzanp, moun k ap pral poze seramik la ap gen plan kay li, plan kay pa l. Ferayè ap gen plan kay li. Moun kay fè plonbri a ap gen plan kay pa l, elektrisite a aprè l gen yon plan. Moun kay poze blòk la ap gen yon plan. A vle di anndan plan kay la wap jwenn yon pakèt ti sou plan diferan. Li enpòtan pou kapab sou nan domèn nan tou pou kapab aprann Sak rele plan kay. Nan plan kay sa ou kapab poze gen kote ou rive se plan y ap lonje pou y ap di w men plan pou w kapab travay. E pa tout kote ou rive apre y ap di w men sa pou w fè. Gen kote ou rive se plan y ap pral ba w pou w kapab travay. Lè konsa se ou menm ki pral fè tèt ou travay pou w kapab konnen kijan pou w kapab fè travay la mache. Ok. Pa bliye yon lòt bagay nou vle toujou di nou. Nou menm, nou pa lan peyi de lekòl sa. Gen anpil moun ki ekri nou, men moun ki ekri nou yo, moun yo ekri nou nan diferan zòn. Men nan mwad mas la, nou pral met yon lekòl Ayiti. Nou pral lwe yon lokal, nou pral gen yon lokal Ayiti o Kap Ayisyen. Nou pral gen yon lekòl o Kap Ayisyen. Nan lekòl sa nan pral jwenn plonbri, seramik, penti. Elektrisite, blòk, krepisaj, m dan lekòl sa. E ke pou tout moun ki Ayiti, k ap koute videyo sa yo, ki nan pati gran nò, ki nan nò, kòmanse prepare nou pou mwad mas, n apral mete yon lokal. Men, nou pa konnen kilè klas ap kòmanse. Sa vle di nou gen seminè n apral fè, e nou gen yon lekòl tou n apral mete. Lekòl la, li ka ap dire 3 mwa, moun nan ka ap dire 3 mwa, 2 mwa ladan l. Men seminè yo, moun ap dire yon semèn a 15 jou. Mwen ap soti tou byen prepare pou l kapab al travay. Bon, pou isit la nan Replik Dominikèn, nou sèl nou la pou fèman seminè. Si yon nou vle seminè, ou ka ap lokalize nou, men nou menm nou nou fè nan pi moun krele nou, men moun yo krele nou yo yo le nou pa yon moun de moun. Nou menm sak de moun nou menm ka komanse. Fò nou ta vin 10 moun, pi piti pou nou kapab komanse. Ou menm tou ki ta deside ou sèl ou vle travay avèk nou, nou pa gen pwoblèm, nou pa fè ni seminè avè w, nou pa ba w klas, na pral avè w nan santye kote nap travay yo. Nan santye kote nap travay, nou pral ansanm avè w la dirèkteman. La, wap pral di men ki pati m bezwen, si se blòk, si se seramik, Si e plonbri, si se elektrisite, si e pent, si se mòtye, n a pral kapab avè w nan pati sa a jiskaske ou kapab travay nan pa jan jiskaske ou wè ke ou ka travay ladan l. Pou m ka fè manb chanèl la tou, manb chanèl la w ap jwenn yon kote nan chanèl la ki make re e manb yon kote ki ladan l ki make kote ki gen abòne yo w ap wè kote ladan l tou make manb pou chanèl la ou kapab parèt ladan l Wap enskri ladanl kòm yon manb. Lè ke w manb chanèl la, avantaj wap wè jwenn, wap jwenn videyo ki pa pibliye, wap jwenn tout videyo ke w bezwen wap jwenn li yo, etou nou kapab travay ansanm avè w ansanm, nou kapab jwenn travay ansanm pou nou travay ansanm, e si nap fè yon lekòl ou kapab vin yon pwofesè anndan chanèl la tou. Ou konprann? E sak fè lè w manb chanèl la li enpòtan. Moun sa ap prann tout enfòmasyon ke l bezwen E tout sipò ke l bezwen tou y ap jwenn li nan men nou. Sa se pou moun k ap viv nan lòt peyi, ki p ap viv ni Ayiti ni Repiblik Dominikèn. Yo vin fè manm chanèl la, moun sa yo, nou ka ba moun nan videyo non ki pa pibliye, videyo espesyal, moun nan kapab rele nou, swa ap peye l videyo lè ke l vle, pou nenpòt enfòmasyon ke moun nan bezwen. Ok. Wi. Plan kay la m sot di nou ankò, plan an divize nan yon pakèt pati diferan. Pati diferan sa yo, chak moun ki pral travay yo, y ap remèt ou pati pa w la. Men w konnen enjenyè kay la li, li menm l ap gen plan jeneral nan men l. Achitèk la tou ap gen plan jeneral nan men l. Men lòt pati, lòt gwoup moun yo, chak moun sa yo, yo pral di w men pati pa w la pou w al travay nan plan kay la.

Al kwa l Tony Vel lè ap pale w de yon don sistèm dlo kap règne nan katriyèm nan, dezyè, katriyèm nan avèk dezi a jis nan a jiskaske rive nan nan dezyèm nan. Ok. La s n ap pale la o nou ka ap prete l ap pale w la de en tra mande grasa. Tran m pale de grasa a m pral montre nou li. Trump pa te gra sa kisa ke li ye. Bon m pap fè moutre bagay sa yo non paske bagay sa yo anpil men map just moutre nou kòman ti bagay ki pi enpòtan nou dwe konnen nan plan an ki se ti bagay sa yo ki fèt apa la yap pale nou de tranpa de grasa tranpa de grasa ki gen pou wè avèk pati plonbri a la nou wè men sa yo moutre nou la wè nap gade la nou wè sa yo Sanble avèk bagay ki gen pou avèk plonbri, paske nou ap pale de agwa ki se dlo. Ok. Sèl nan sa la, nou preske gon 15, nou preske gen inèd tan pou nou ta fini nou twou sa. Konprann? Si nou ta vle moun konprann sa an detay, li enpòtan pou kapab kite yon komantè pou nou pou kapab di m, Maestro m vle aprann plan kay wi. Epi nou menm nap fè video espesyal pou ou pou nou kapab ap montre ak ou ap baw pati yo youn pa youn nan plan kay yo. Mwen ta montre w nan la. La sa wap gade sa la, ou wè sa la sa se anndan kay la wap gade la. Anndan chanm kay la wap gade la. Ou wè la yap pale ak ou de chanm kay yo la. Y ap pale kote rantre yo, de chanm, de chanm kay yo, jan kay yo ap ye, jan ran, ran, ran, rantre prensipal la kote y ap ye, wap gade la, ou wè sa son, sa son mach li ye wè, sa son mach li ye, wè wè gade la kote kay, kay gon mach, kote kay gon mach nan kay la. Sa vle di plan kay la son bagay ki anpil li ye, men se pe a pe pou nap moutre w li. Sa son dezyèm videyo nou fè, nou gen de videyo ankò pou nap al fè nan plan kay pou nou ka fin moutre w plan kay la. Pa bliye abone chanèl la epi tanpri kite komantè nou pou mwen. Nonm se Maestro Antonio. Active!